Hey guys sa kap fèt give antreprenè gade m vin di w yon bagay la wè si w vle vin yon antreprenè si w vle vin yon biznis men yon antreprenè yon moun ki vle fè siksè nan lavi w gen 4 bagay sa yo ou dwe aplike w nan lavi w yo mwen dekouvri bagay sa li M di waw, se yon prensip k ap pèmèt ou arive, se yon prensip k ap pèmèt ou franchi baryè sa. Si tout fwa, reyèlman ou vle vin yon antreprenè, 4 prensip sa yo ou dwe aplike yo nan lavi w. Kèlkeswa sa w ap fè nan lavi a, si w vle pote siksè, si w vle reyisi, prensip sa yo ou pa ka pa reyalize yo. Gade wè, aktyèlman la li dezè trant nan maten. Pa gen dòmi. Jis pou m vin pataje sa avèk ou. Li vrèman enpòtan. Premyèman pou w vle vin yon antreprenè nan lavi w, ou dwe kontwole tan. Le contrôle du temps. Bill Gates gen 24 èd tan nan lavi l. Kèlke swa gran antreprenè, Barack Obama, Donald Trump, kèlke swa moun nan, li gen 24 èd tan nan lavi l menm jan avè w. Sispann plenyen. Pou moun nan reyisi nan lavi l se 24 èdtan pa l la l kontwole li, li metrize l, li aplike règ e prensip ki gen anndan 24 èdtan pou l travay pandan 24 èdtan pa l la ki pèmèt ke l ap reyisi. Si w poko ka kontwole 24 èdtan pa w la pou w di kisa m ap fè avèk tan m aktyèlman se kisa w ap fè avèk tan 24 èdtan pa w la ou genyen an kisa w fè avè l? Bay blag? Envite zanmi al nan restoran, al bo o bo de la plaj, pran plezi. Se sa w fè avè l? 24 èd tan paw la, se ki sa ou fè avèk li? Tout otan ke ou pa ka, ou pa ka kontwole ki sa w fè avèk 24 èd tan paw la, ou panko ka yon antreprenè. Yon antreprenè premye bagay ke l fè se kontwòl di tan. Il kontwòl son tan. Kisa l fè avèk tan l padan 24 èd tan? A kilè l ap leve? A kilè l ap dòmi? Kisa l gen pou l fè padan jounen an? Ki kote l gen pou l ale? Ki dekouvèt ke l dwe fè? Ki envestisman ke l dwe fè? Ki nouvèl Ki nouvèl bagay ke l dwe akonpli nan lavi l? Se sa ki yon antreprenè. Nouvèl choz ke l dwe akonpli. Se sa ki yon antreprenè. Yon antreprenè son moun ki gen kontwòl di tan. Li kontwole tan l chak tan l. Yon moun ka vin kote w la, yon moun ka rele w nan telefòn, ou pa ko gen tan pou pran apèl la. Yon moun ka vin kote w la l pa ka wè w, paske se poko tan pa w la sa. Ou dwe kontwole tan. A ki lè pou w pale ak moun. Mwen gen mwen gen yon antreprenè, yon yon yon yon yon youn nan yon youn nan coach, youn nan nèg ki ki enspire m anpil. Misye se yon brezilyen ke mwen rankontre an 2017. Yo, youn nan nèg ki pat menm gen machin ki tap leve, misye konn pran woulo fil, woulo twal la, li potel sou dol poul al bay koupe l pou li aprè sa poul al pranl poul al bay koud pou li. Aktyèlman la nèg sa pa kon, pa ka konn ki machin poul woule. Nou an 2021. Misye kontwole tanl. On moun, aktyè, m konn bezwen l la, m gon ide m bezwen pataje ansanm avèk li. Mwen t ekril, sa pran du tan avanl fèm repons. Gen moun ki pral di a misye renmen meprize moun non se pa meprize ke ou son wap meprize moun se yon kesyon de tan ou kontwole tanw tout antan ke ou poko kontwole tanw ou panko ka yon antreprenè ki do an siksè ou panko ka fè siksè nan antreprenarya dezyèm bagay la se renonse a la mod. Heh youn nan bagay anpil nan nou poko ka fè. Renonse a la mòd. A mayo sa ap mennen, a pantalon sa ap mennen, a tenis sa ap mennen se li pou m mete. Wè tout otan poko ka domine sa, ou panko ka yon antreprenè. Yon antreprenè se yon moun ki domine la mòd. Louis Vuitton, Gucci, Adidas, Nike, kèlkeswa mak la, li pa pou li. Yon antreprenè se yon moun ki gon vizyon pou l reyalize rèv li. Se pou moun k ap reyalize rèv lòt moun. Moun ki envante Louis Vuitton an son rèv kel genyen. Moun ki envante Adidas la son rèv kel genyen poul akonpli. Ou menm tou ou gon rèv, si ke wap kouri dèyè mak sa yo, ou poko ka reyalize rèv ou. Ou poko ka yon antreprenè. Yon antreprenè son moun ki gon vizyon. Tout otan ke wap kouri a la mod. Yon antre Depi ou pa sal, ou bon. Nan prensip ke nou genyen se paske wap wè yon moun ki pa ki pa antreprenè a mayo l se 500 dola ameriken, pantalon l 1000 dola ameriken. Antreprenè a yon ti chemiz 4 dola, yon pantalon 5 dola epi yon ti soulye 10 dola l fini li bon. Li bon paske li gon rèv pou l reyalize. Rèv li se pa fè wè. Tout otan ke ou pako ka domine sa a la mode, ki tip de pantalon ki a la mode, sa yo tout otan ou pako ka domine yo ou pako ka antre nan biznis, ou pako ka antre antreprenè. Si w pa ka domine sa, ah mak mayo sa ap mennen, mak mont sa, mak telefòn sa ap mennen, yow depi sa k nan men w lan w ka kominike avèk li, li pa ba w pwoblèm, viv avè l pou w kapab reyalize rèv ou. Youn nan pi gwo anbisyon yon antreprenè se reyalize rèv li, se miltipliye sa ke l ap fè chak jou. pou l kapab pote siksè de plis an plis. Sa se rèv tout gran antreprenè. Twazyèm bagay yon antreprenè dwe genyen, li dwe konpote tèt li kòm yon anplwaye. Lè w fèk, menm lòske w gen 10 antrepwiz, ou se anplwaye yo. Ou pa anplwaye menm jan avèk tout anplwayè w yo. Ou pa anplwaye menm jan avèk moun ke ou anplwaye yo. Men ou se yon anplwaye di ton, padon, di tan. Ou se yon. Guys, vrè antreprenè a, li se yon moun ki anplwaye tan l. Li son moun ki konn kòman pou l anplwaye tan l guys. Tan l li anplwaye l, li anplwaye tan l epi li menm tou li son anplwaye anndan antrepwiz la. Ou pa ka yon antreprenè toutan w nan telefòn. Imajine w ke w ap travay nan yon antrepwiz. Èske, wè aktyèlman la, se nan poz ke m ye nan travay mwen. Èske pandan m ap travay m ta nan pran telefòn, alo, e wi zanmi m sa k ap fèt? Non. E menm jan antreprenè w ye. On moun pa ka rele w chak lè pou l jwenn ou, on moun pa ka ekri w kon lè pou l jwenn repons. Si se pa kesyon de dafè ke l ap pale avèk ou, si se pa kesyon de biznis ke l ap pale avèk ou. E kite m di w yon bagay, youn nan bagay ke w pa konnen se ke moun sa a k ap nwi w oubyen k ap tagèt ou a, li pa janm bezwen w vre, li bezwen sèvis ou. Ou konnen gen moun ki pa janm bezwen konn pran nouvèl ou, li sèlman bezwen sèvis ou, li sèlman bezwen konnen kòman w ye lè l bezwen sèvis ou. E frè m kòman w ye? Ou konnen m bezwen w sòti avè m la jodi a? E frè m kòman w ye? Ou konnen m bezwen pou fè tèl bagay mwen? E frè m, non, moun sa a pa t janm bezwen w. Non. Menm pitit ou, madanm ou, ou dwe anplwaye tan pou yo, pou di men kilè m disponib. Wè pitit mwen an m gen lè m pou m disponib pou li. Lè m an kesyon dafè, mwen an kesyon dafè. Ke manman l jere l. Se kesyon, e sa k yon antreprenè. Lè pou m ba l love, cheri m vin pran love. M ap ba w love. Jodi a pou ou. Wè m gen jou m, mwen gen jou pou pitit mwen. E li tèlman abitye avèk sa, gen de jou m lakay la pitit mwen pa sou mwen. Pou mwen jou samedi a rive waw li pou mwen la poul ri avèk mwen li la poul al dòmi wè lòt jou yo de lundi a vendredi pitit fim lan li dòmi bonè 7 è 8 è li gentan dòmi jou samedi li konn 11 è minuit li poko dòmi paske li konnen jou sa e pou mwen li ye li pou li se jou m bali pou m ret bò kotel pou m jwe avèl pou n badnen aprè sa pou n dòmi li Lèw son antreprenè ou kontwole tanw non sèlman nan fanmiw. Ui avèk moun. E katriyèm bagay pou m fini pou vin yon gran antreprenè. Gade m wè. Travay di. Trè di. Pou reyalize rèv. Lè w gen yon rèv pou l reyalize ou dwe travay trè di. Trè trè trè di sou li. Youn nan bagay k ap fè rèv ou a reyalize se lòske w travay di sou li. Maten, midi e swa, w ap travay pou li, pou w reyalize l. Pako janm gen yon moun ki reyalize yon rèv pou l pa pase pa lasoufrans. Anpil fwa, kon nou rankontre soufrans, nou abandone. E youn nan bagay m ap di nou an, sèke ou ka toujou chanje plan, chanje de direksyon, chanje datitid, chanje zòn, chanje peyi, men pa janm abandone rèv ou, rèv ke ou genyen an. Li dwe toujou, chak jou, chak enstan, toujou ap travay nan lespri w. Yo guys, se 4 konsèy sa m pote pou ou. Contrôle du temps Bat ou sou anplwaye nan biznis ou Renonse a la mode Travay di Travay di pou reyalize rèv ou Yo se Give Entrepreneur I love you guys Kenbe fèm pa abandone